Ooh lolo Haa bonjour bonsoir bon ee bon kisa ankò bon bon solèy bon la lune bon samedi bon m pèdi yon telefòn sa son nouvo telefòn. E siklòn sa ki sot pase la Pwoblèm pwoblèm pwoblèm Men E nou kalme nou Tout bagay kalma E Nou relaks nou Konnen an Sak vin rive E nap mande tèt nou eske ap gen siklon ankò? Bon mta swete pa gen siklon ankò, nou pase siklon sa a vre sa a nou bon pou jiska 2023. E sa m swete ok. Antouka m tap pale avèk yon zanmi sou telegram m pa konnen èske nou swiv gwoup Ayiti òganik sou telegram si nou poko tcheke paj lan vin tcheke nou sou telegram. Zanmi an ap voye enfòmasyon e la chine ap mande la chine ap mande nasyon zini pou yo kòmanse bay lis non tout gang chèf gang m kwè yo mande m kwè yo mande pou lis e oligachi yo tou nèk sa yo ki gen gwo gwo lajan an ayiti Paske ou konnen an Ayiti nou gen yon staff nèg, nèg sa yo se, m rele nèg sa yo nèg 500 milyon yo, 500 milyon, 600 milyon, 700 milyon, nèg sa yo gen gwo gwo gwo gwo lajan. E lajan nèg sa yo sou papye ou ka wè 50 milyon. Ok, men nèg la gen yon lòt 400 milyon dola anba tè. oswa an dò kòf, oswa e sou youn nan bato sa yo, nou wè bato yo? Banm montre nou ti bato, èske nou wè men bato, men bato, gad bato, wè, so, kounye a. M la a map panse sou bagay yo m di waw si la chine konnen an ap mande bagay sa yo eske la chine eske yo enterese pou yo vin ede nou an ayiti map panse sou li m di bon non paske m konnen Ayiti, Ayiti, Ayiti, menm jan Prezidan Chavez te konn di bagay la, yo toujou di se Ayiti ki ka koz la twazyèm gè mondyal. Se sa yo di. M pa di se yon reyalite, m pa di li fo. Men, Prezidan Jovenel Moïse ki te deja plen pwoblèm, ki te deja plen enmi, lè l te fin deside pale avèk, m kwè, Turk yo, Instanboul, pou fè yon koneksyon avèk la Russie, m te di, bon, bagay yo pa l chanje la. Pa bliye, lè Jovenel fin pale avèk diplomat rous yo, m kwè sa se an koumansman jwen, m bliye dat lan men sa gen yon mwa avan l mouri. Lè m wè sa a, m di, a, Jovenel, m ta swete w gen bon sekirite nan bounda w wi. Paske depi w la w ap chita avèk vous yo, e Etazini li menm ki gen yon leta demokrat. Bon, gen moun ki di menm si, si, si, si lòt la te la Trump. Jovenel tap toujou mouri menm jan an, m di bon, m di bon petèt, petèt li tap mouri menm jan an oswa petèt li te ka pa mouri tou paske Donald li menm, prezidan Trump li te yon jan bay Jovenel wout pou l fè sa l te gen pou l fè a, ou konprann, paske Trump gen yon bagay lakay li, li di tout moun netwaye kay pa w. Ok si kay pa w sal netwaye kay pa w paske kay pa m nan li pwòp m vle kite l pwòp m vle kenbe l pwòp ou konprann so prezidan Trump se yon nèg konsa l te ye e men nou vin gen Biden bidi bidi bam bam prezidan Biden ki parèt kanpe sou anyen Joe Biden m rele l Slipi Joe Joe pa sanble yon nèg ki gen pampers nan bounda l. Joe m konn ap gad Joe lè l ap pale e pafwa pafwa pafwa gen lè Joe konn pran yon ti dwòg wi li konn dwoge wi. Oswa si l pa pran dwòg li pafwa li sanble yon nèg k ap al dòmi li sanble yon moun k ap al mouri tou. Ou konprann? Pafwa m ap gade pou m wè. Paske gen moun ki di l mouri deja. Gen yon nouvo istwa la yo di e Djo li menm gen yon marasa. Li gen yon marasa la. E se marasa ki la devan nou. Djo li menm mouri depi lontan. Bon, ou konnen, tout sa yo se teori. Tout sa yo se pawol. Ou pa konn sa k reyalite, ou pa konn sa k monsonj. Ou pa konnen. Men, men, e prezidan sa a nou gen Etazini, avèk manm leta oswa manm kabinè Biden, nèg yo te deja konnen prezidan Jovenel ta pral mouri. Ok? E pa bliye, kòb la soti, m kwè, kòb la te soti Etazini, li al Sendomeng. M pa konnen. Vwayaj lajan an, m pa, m pa, m pa, m poko twò klè sou, sou pati sa. Men, eske Ayiti ap koz twazyèm gè mondyal la? Ou wè, m mande li, m mande. Pou nou, pou nou, pou nou swiv sa, pou nou swiv, pou nou wè, E konde a, la chine pale sou dosye Haiti a, m kwe Russe yo pale deja sou dosye Haiti. Etazini ki we bagay yon jan cho la, yo ka apral fe poz, yo apral ede nou. M kwe konde a, yo gen pou yo. Ede nou nan pwoblèm dwàn avèk zam, katouch k ap soti Etazini pou antre an Ayiti. Men, mwen menm, e, bon, sa e mwen menm ki wè l konsa, pou twazyèm gè mondyal sa a pete, pou l eklate, M santi son bagay an ayiti kap koz li. Nou ka pa dakò, nou ka dakò, bon. Nan lage yon komantè, nan dim sa nou wè, sa nou panse. Men men men m panse ayiti ka la koz 3 ème gè mondyal. E pa bliye lè nap pale de gè mondyal ou gen ekip sa ki son yon bann peyi anfas lòt ekip la ki son yon bann peyi e rezilta se anpil moun. ta pral pèdi vi yo pou nou byen kalkile li si yon twazyèm gè mondyal pete la e lè wap gade peyi tankou la frans tout zòn sa yo anlè a yo pa ladann m santi etazini sou tè sa a, nou ka resi wè yon bagay, paske sa fè lontan depi kòmansman dezyèm gè mondyal, lè Japonè yo ki te vin lage kèk bonm sou bò pa nou la, men, pa vrèman gen okenn pwoblèm ki vin la. Se nou menm, kòm Leta, kòm pèp, paske Leta, Nou fè pati leta a. Pale de pèp ameriken. Ok. Ou menm tou, si w se yon ayisyen ki Etazini, ou fè pati pèp ameriken yo. Mh. E, men menm, depi ta, depi ta gen yon bagay. la ki vreman woy woy bagay tet chaje net ma vole yon nan ti bato sa yo eeh gad ti sa la gad ti bagay sa la ti sexy sa ma pran ti sexy sa m retire kom eeh eeh si m ta gen yon Ase si lap gen ase gaz. Humm bon nou wè sa wè nou fè yon ti zoom woy fè yon ti zoom la men li ou wè ta fè yon jan la retire kòm twazèm gè mondyal yon gè noukliyè wi. Humm Ayayayy Nou gen yon chanjman kap vini Chanjman an son yon chanjman mondyal La pou yon chanjman pou Ayiti M pa renmen di Ayiti M renmen di Ayiti Tankou panyòl yo. Lap yon chanjman pou peyi Etazini, Kanada, e toupatou. An Afrik. Mwen gen yon chanjman kap vini. E chanjman sa, e lap yon chanjman drastik. Men, yon chanjman ki nesesè. Paske nou bezwen. Nou bezwen Nou bezwen chanjman paske gen twòp moun kap dòmi E nou pa ka dòmi ankò Pou nou kòmanse reveye nou Pa ka kontinye ap dòmi toujou E 2022 a preske fini Paske depi nou antre nan sezon gede Nou deja wè ane a fini Nou gen gede apre sa nou gen makaya Apre sa baw E se w swiv sa nou tout swiv pou nou wè eske Ayiti la eske la pral koz twazyèm gè mondyal. Hum gen moun ki di bon Ayiti son ti peyi l ye bagay bon e sa nou di nou di l son ti peyi men e peyi sa. ki te vin pran endepandans li pou kò l, li batay, li pran endepandans li. Etazini pa t janm felisite nou non. Eske, eske nou konnen, eske nou konn premye peyi, ou ka di premye peyi blan, ki te di nou felisitasyon, bon travay, hein, nou lib. Hein chapo ba nou respekte nou se la russie se rus yo ruski yo hein kòk dealer yo kòk dealer se lè ou di kòman ou ye bagay sa yo se kòk dealer repons lan se harashul ok m ban nou ti m ban nou ti rus la lè ou wè yon rus ou di kòk dealer li menm lap di harashul tankou li byen anfòm bagay sa yo antouka. E map kite nou. Se yon ti 10 minit mtap fè avè nou la, m pap fè twòp tan. M bezwen nou panse, eske li posib pou se Ayiti, en, peyi pa nou an, ki kòz twazyèm gè mondyal la eklate? Gen ti bagay kap pase la deja, si nap gad nouvèl, nou wè bon Sendomeng te voye militè. antre sou bò pa nou bon konnen nèg yo toujou antre gen moun ki sezi men nèg yo toujou antre e paske yo konnen nou pa gen nou pa gen militè nou pa gen fòs nou gen fòs wi men pa pa nan fizik nou gen fòs envizib paske dominiken yo ta antre la nou tap lage poud nan bounda yo ou konprann nou tap ba yon lòt kalite gè. Gè sa yo pa vreman yo pa abitye avèl. E dominiken gen yon lòt bagay yo fè ankò tou, yo lage anpil espyon anndan peyi a. Nou gen anpil nwa ou wè devan w la, wap panse se ayisyen men se dominiken. Konprann? Yo antre, y ap swiv pou yo wè sa k ap pase anndan peyi a. O Senyè! M ap kontan lè nou resi jwenn yon lidè, lè nou resi jwenn yon prezidan ki ka vin jere bagay yo byen pou nou. Antouka, m ale e nou tande kesyon an, nou tande tit lan, Eske Ayiti, eske se Ayiti k ap koz? Twazyèm gè mondyal. Male wi. Male male male. Bòn nwi. Ayibobo pou nou. Yeah.